Fanatik football, fanatik Tripotay Chanel, koman nou ye? Se toujou yon plezi, yon kè kontan pou mwen pou m la, pou m kapab enfòme nou sou tout sa ki gen rapò ak football a lechèl nasyonal e a lechèl entènasyonal e se toujou yon plezi, anpil plezi pou nou pou n kapab la avèk ou pou n kapab enfòme ou. Nou konnen Ayiti gen pou l jwe jodi a avèk ekip Meksik la. Se dezyèm rankont seleksyon nasyonal feminin senyò nou an. Nou konnen nan premyè sòti seleksyon nasyonal la, Ayiti te arive tonbe 3 gòl a 0 fas a ekip amerikèn nan. Ebyen jodi a, Ayiti gen pou l jwe avèk seleksyon meksikèn nan e apati de 10 è nan aswè. Se nan stad BBVA. Bann komè, se la ke Ayiti ap gen pou jwe match sila a. M ap raple pou nou, Ayiti te jwe premye match li avèk seleksyon amerikèn, yon match ki fini 3 a 0 an favè seleksyon amerikèn nan. Fò m di nou, Ayiti te pran 2 premye gòl yo byen bonè nan match la. Depi nan premye mitan, seleksyon amerikèn nan t ap mennen 2 a 0 sou seleksyon ayisyèn nan. Yon premye gòl ki te make a la sezyèm minit de jeu epi ta pral gon dezyèm gòl ki te make a la venntwazyèm minit de jeu. Ebyen malgre ke seleksyon ayisyèn feminin senyor nou an te jwenn 2 bèl okazyon, 2 okazyon an nò pou ke yo te redui skò a menm arive egalize, malerezman sa pa ta rive fèt. Nou konnen premye a okazyon seleksyon Ayisyèn nan te jwenn se avèk Corventina kote l te fin retire dènye defansè a epi li te fas pou fas a gadyen malerezman e boul sa a li pat rive mete l nan filè e dezyèm okazyon seleksyon Ayisyèn nan ta pral jwenn Nan match sila a se e kote defansè seleksyon amerikèn nan te fè fot la sou Nery a nan sifas de reparasyon an ebyen se ta pwal penalite pou seleksyon ayisyèn feminin senyò nou an e kote ke Rose Loborjula ta pwal choute penalite sa a malerezman li pat arive met boul sa a nan filè e boul la te frape nan baz poto a ki te retounen vin jwenn li el pat arive metel nan filè E se 2 bèl okazyon an or ke seleksyon ayisyèn nan te rate nan match sila a. Ebyen yon match ki ta pral fini 3 a 0 an favè ekip amerikèn nan. E 11 de depa ki te jwe pou seleksyon ayisyèn feminin senyò nou an, nou genyen nan kan Lara Sofia Laco e Dossa 23, nou genyen Ketna Louis Dossa 20, nou genyen. Claire Constant, dosa 14, Rutny Mathurin, dosa 21, nou gen Chelsea Supri, dosa 2, e nou te gen nan mitan teren an, e Jennifer Limage, dosa 3, Sherley Jeudi, dosa 9, e Melchie Daelle Dumornay, otreman di Corventina, dosa 6, e nou te gen Bathsheba Louis, dosa 7, Neria Mondésir ki se kapitèn seleksyon ayisyèn nan, dosa 10, epi nan pwent atak la nou te gen Roselot Borgela, dosa 22. Ebyen se 11 jwè sa yo ki te demare match la pou seleksyon ayisyèn feminen senior nou an. Ta pral genyen 3 chanjman ki te fèt e banm fon remak pou nou, fòm di nou seleksyon ayisyèn nan fè 3 chanjman. Premye chanjman seleksyon ayisyèn nan fè se nan 90 zyèm minit de je, se kòmsi se seleksyon ayisyèn nan ki tap mennen nan match la. Wap di w antrenè a pran men w, m ta swete nan 2 lòt match ki rete yo, sitou nan match ki gen pou jwe jodi a, Ayiti, Meksik, fò w pran men w, ou pa ka, yap mennen 2 zero sou ou, ou vin pran w twazyèm gòl e se lè sa ou chwazi fè premye chanjman w nan 90 zyèm minit de je, se kòmsi se ou ki tap mennen nan match la. Ebyen nan 90 yèm minit de je e premye chanjman ki ta pral genyen e yo ta pral retire Roselot Borgé la dosa 22 pou yo antre e Betina Petit Frère dosa 13 epi yo ta pral retire e Batcheba Louis dosa 7. Pou ke yo te antre a Flossie Love Dalina Joseph Dous a 15. Epi nan 92 yèm minit de jeu, antrenè a ta pral fè yon dènye chanjman kote ke li ta pral retire Nérilia Mondésir Dous a 10 kote li ta pral antre Milan Raquel Pierre Jorome Dous a 16. Ebyen se 3 chanjman sa yo seleksyonè a te fè. Men son son seri chanjman m ka di ki pa pote fwi pou seleksyon ayisyèn nan paske se yon seri chanjman ki fèt nan 90 zyèm ak 92 zyèm minit de je lè sa match la preske fini apre Ayiti fin ankese 3 zyèm gòl li a la 84 ryèm minit de je ebyen a la 90 zyèm minit de je antrenè a ta pral chwazi fè 2 premye chanjman li li ta pral fon 3 zyèm chanjman nan 92 zyèm minit de je Se kòmsi se e seleksyon ayisyèn nan ki tap mennen nan match la. Ebyen, se konsa son rapèl ke m fè pou nou. E fò m di nou, seleksyon ayisyèn nan gen pou jwe jodi a avèk seleksyon meksikèn nan. Match sila a, jan ke m te di nou talè a, son match kap jwe a 10 è di swa e nan stad BBVA Bancomer. Se la ke match sila ap gen pou jwe. Jodi a, seleksyon ayisyèn nan pa gen dwa a lerè, seleksyon ayisyèn nan pa gen dwa a lerè jodi a, nou sipoze bat match sila a si ke nou ta vle gen espwa poun gen biyè kalifikasyon nou nan men nou fòk nou ta bat match sila. Fòm di nou gen 2 poul Gwoup A, Gwoup B, chak gwoup yo gen 4 ekip. Nan gwoup A nou gen Etazini, Jamayik, Ayiti epi n gen Meksik. Nan gwoup B a n genyen Trinidad and Tobago, Kanada, Kosta Rika, Panama. Ebyen fò m di nou premye nan chak poul yo ap kalifye, dezyèm nan chak poul yo ap kalifye. Sa ap deja ba w 4 ekip k ap kalifye dirèkteman epi gen 2 twazyèm yo ap gen chans y al jwe baraj. pou yo kapab wè kòman yo ka gen biyè kalifikatif yo nan men yo. Ebyen jan ke m di nou an, seleksyon ayisyèn nan pa gen dwa ale erè jodi a, fòk nou bat match sila, paske si n fin nan dezyèm, n ap kalifye, si n fin nan premye pozisyon, n ap kalifye, men si ke nou fin nan twazyèm pozisyon, n ap oblije al nan baraj. E si n fin an katriyèm pozisyon, n ap elimine nan eliminatwa koup di mond Ostrali e Nouvèl Zeland k ap fèt an 2023 epi je zolenpik k ap fèt nan peyi Lafrans an 2024. Se konsa sa ye. Ebyen Ayiti pa gen dwa ale erè jodi a. Nou sipoze bat match sila a. Se ke nou ta vle. e gen espwa pou ke nou jwenn biyè kalifikatif nou pou e faz final koup du mond sa yo kap gen pou fèt nan peyi Ostrali ak Nouvèl Zeland an 2023. E fòm di nou byen, Ayiti gen plis chans poul patisipe nan koup du mond sila paske oparavan e fifa te konn òganize koup du mond sila a 24 ekip, Men an 2023 fifa ap oganize koup du mond sila avek 32 ekip se sak fe Ayiti gen plus chans poul kalifye pou faz final koup du mond sa men a kondisyon fok Ayiti swa premye ou byen dezyem nan poul li a paske twazyem yo yo menm ya pwal nan baraj sa vle di pa gen anyen k di si yap pase baraj la si yo gen chans e pase baraj entèkontinantal la yap kalifye men si yo pa gen chans pase baraj la yo pap kalifye e map raple pou nou ankò ap gen 4 ekip kap kalifye dirèkteman premye nan chak poul yo ap kalifye dezyèm nan chak poul yo nou konnen gen 2 poul, poul A, poul B. Dezyèm nan chak poul yo ap kalifye epi twazyèm nan chak poul yo pral jwe baraj entèkontinantal. M swete nou konprann byen sa ke m eksplike nou an. Ebyen Ayiti gen chans pou l gen biyè kalifikatif li pou faz final koup du mond sa k ap gen pou fèt nan peyi Ostrali ak Nouvèl Zeland an 2023 k ap vini la. Si e sèlman si Ayiti fin an premye ou an dezyèm, men si n fin an twazyèm pozisyon nan gwoup la, nou pral oblije jwe baraj. Se apre baraj la n ap konnen èske Ayiti ap kalifye oubyen èske Ayiti p ap kalifye pou mondyal sa. Ebyen jan ke m di nou an, match la se pou talè konsa, apati de dizè diswa Ayiti ap gen pou l jwe dezyèm rankont li avèk. ekip Meksik la. E kòman klasman ye nan gwoup A? Klasman an nou konnen se Etazini ki a 3 pwen, diferans plis 3, paske yo fè 3 gòl, yo pa ankese. E nou gen Jamayik ki vin an dezyèm pozisyon a 3 pwen. Ok, diferans plis 1, paske yo fè yon gòl, yo pa pran. E paske nou konnen Jamayik bat ekip Meksik la. 1 a 0, ebyen Jamayik gen 3 pwen an dezyèm pozisyon. E an twazyèm pozisyon se ekip Meksik la ki gen 0 pwen, diferans mwens 1, epi Ayiti, seleksyon nasyonal feminin senyò nou an ki an bon dènye nan gwoup la avèk 0 pwen, diferans mwens 3. Ebyen se konsa sa ye fanatik, se konsa. E klasman ye Ebyen Ayiti jodi a li pa gen dwa ale wè Ayiti seleksyon feminin E senyò nou an Sipoze Enpoze l Sa vle di sipoze bat seleksyon Meksikèn nan si ke nou vle E repran kap nou Pou n kapab kalifye pou Dènye faz final koup du mond 2023 yo Ok

ki li menm ki awout pou konpetisyon sa a, ki p ap gen chans patisipe nan konpetisyon an, paske l blese nan chevi li, nan fò m di w nan mwens ke 24 èdtan pou konpetisyon an te kòmanse, ebyen Roseline Eloissaint arive blese, ki ranplase pa Valentina Orny k ap gen pou konplete gwoup la e se 23 jwè e k ap gen pou jwe konpetisyon sa ki se eliminatwa koup du mond faz final Ostrali e Nouvèl Zeland 2023 ebyen fanatik foutbòl fanatik bèl boul e jan ke m di nou an e mwen menm m te kritike antrenè a pou sa pou chanjman ke l fè. a la 90 zièm minit de jeu e 92 zièm minit de jeu pandan se tan yap mennen 3 a 0 sou ou depi nan premye mitan e seleksyon amerikèn nan te deja 2 a 0 sou nou nou ankese 2 gòl nou antre nan vesyè ebyen antrenè a tann jis 90 zièm minit pou l fè chanjman pandan se tan Ayiti vin ankese yon 3 zièm gòl nan 2 zièm mitan. Sa te vrèman, sa se yonn nan bagay ki kritik anpil. E fò m di nou tou, gadyen an ki se Lara Lako, Sofia Lara Lako, ebyen fò m di nou gadyen an e pa twò konfyan nan tèt li. Sa se yonn nan remak ke m fè. Se yonn nan remak ke m fè. Gadyen an e degajman gadyen an ap fè a. Mòd de degajman gadyen an ap fè yo pa vrèman boul yo pa rive a la destinasyon vrèman. Boul yo pa travèse. Boul yo pa menm ka travèse e sant lan. Ebyen fòk e antrenè a travay sou sa pou ke. nou kapab wè kòman n ka jwenn biyè kalifikatif nou pou koup du mond 2023 yo. Ebyen fanatik foutbòl, fanatik bèl boul se tout enfòmasyon sa yo ke m te pote pou nou. Pa bliye randevou a se talè konsa. a 10 zè di swa, Ayiti, Meksik, nan kad dezyèm sòti seleksyon ayisyèn nan. Ki pral wè kòman li kapab mete devwa l opwòp, paske mete devwa opwòp se bat Meksik, epi pou ke nou abòde twazyèm match nou gen pou n jwe avèk ekip Jamayik la. Ok, nou konnen Jamayik deja gen 3 pwen nan gwoup la, de mèm E Etazini ki gen 3 pwen, nou menm nou a 0 pwen. E nou oblije de tout fason bat seleksyon Meksikèn nan pou ke nou kapab repran kap nou nan poul la pou nou wè kòman n ka, menm si n pa ta rive premye, pou nou rive dezyèm nan gwoup la pou n jwenn biyè kalifikatif nou pou dènye faz final koup du mond ki gen pou fèt nan peyi Ostrali ak Nouvèl Zeland an 2023. Ebyen fanatik se te yon plezi, se toujou yon plezi pou m enfòme nou. Mwen te kontan avèk nou. E pa bliye si w poko abòne, abòne a chanèl la. E pi n ap wè nan lòt videyo. Pa bliye se Tripotay Chanèl, chanèl pa w la. Nou renmen w anpil. N ap wè nan lòt videyo. Tchaw!